Bonjou bonswa tout moun Welcome to part 3 So byenvini nan pati 3 So Si w fenk ap gade videyo sa Sa se twazyèm pati So al gade premye 2 pou w vin la pou w plis konprann Sa ki turn off mwen ka yon gason So pou w ka di m tou Si sa turn off ou oubyen Di m nan kòmantè yo la pale avè m ok So si se premye fwa w ap gade m abòne nan channel sa Ban m yon like Kite yon kòmantè Pataje videyo sa avèk zanmi w dèfwa Ki strese Ki bezwen w bay pou w relax nan moman an. Se pou sa m la a ok Pou m relax nou Pou n detann nou Pou nou ri Pou n just tande yon moun De pwa k ap pale avè nou Sa a m ba nou kòm garanti Paske m pa ka pale avè nou Pou n santi se yon moun mouri k ap pale avè nou non Of course ah Se Maya wi k ap pale avè nou an cheri So ok Part 3 Sa se twazyèm pati So kisa ki turn off mwen ka yon gason tou Se Sa m te di nan dezyèm pati a te anpil Sa a menm se gason ki konnen Bondye egziste

Ki pa kwè nan anyen. M pa ka renmen avèk yon ate, m pa konn kòman yo di. Ki pa kwè nan ni Bondye, ni sa, ni sa. So mwen menm sa pa, I'm sorry, but sa pou mwen son turn off. M pa ka renmen yon moun konsa. M pa ka avèk yon moun konsa. M pa ka menm zanmi avèk yon moun konsa vreman. Ou konprann? Apre ou respekte relijyon ou. Ou konprann but uh but uh gen de deba nou pap ka fè, gen de bagay nou pap ka fè, gen de bagay nou pap ka pale so yon moun ki pa konnen Bondye egziste ditou e kòmsi m ka pale avè w la m di w oh non baz sa m di sa la te pwogram but fò n al legliz dimanch wi ou pa fò m fò n nan tout bagay nou ka ou konprann like uh yeah m pa ka sa s on turn off pou mwen kisa ankò m pa renmen gason k pale twòp lè m di pale twòp lan fò n konprann mwen m pa m s on moun ki pale anpil. M toujou gen sijè, m toujou ap pale, m toujou ap pale, m toujou ap pale. But, lè m di w ki pale twòp, e kòmsi pawòl nonsense. Oh my God! Gen moun ki pale nonsense twòp. Kòmsi ki pale twòp, kòmsi k'ap eksplike w de bagay. Non, non, non, non. M renmen kòmsi de moun, sijè nou se bagay ki pou ap fè nou ri, sijè nou se kòmsi n'ap fè de deba, yon bagay pa fè nou byen tou n'pale sou li, nou k'ap pale de zanmi w ki fè yon bagay pou ou, n'ap. nap dekòtikel poun di a misye pat bezwen fè sa bagay sa yo nap gen ap tande bon moun gen pale moun mal ou konprann sin la nap pale m paka pral pale moun nan mal nou pale de sa moun nan fè ki mal but aprè sa nou like ok si moun nan willing poul moutre nou nou paske gen de moun of course moun nan pa parèt pa gen nanm nan zye nou nou paka pral kondane moun nan pou sa. Gen de moun kap fè yon bagay lap fèl avèk tout inosans li So Nou pa pral kondane yon moun don yon jan nou wè moun nan ye si kounya se nou menm ki pou mefye nou de moun sa Pou nou wè hey moun sa si nap fè tèl bagay kotel li pap aprann de li So ann kenbel jan poun kenbel paske gen moun nan gen lòt avantaj li nou pa ka pral baze sou yon sèl bagay poun pa zanmi yon moun ok So m son moun konsa m pa renmen moun pale tròp ki pare tou anvan Indo gentap Ya. Humm yap So kisa ankò Sa ki turn off mwen ka gason on gason ki pa entèlijan Lèm di entèlijan e pa bay lekòl sèlman e pa bagay kòm si bagay Sa te deranj lèm di lekòl gen bagay pal vi a gen bagay pal ou menm ou bay tèt ou pa ou Mwen pa renmen moun pa entèlijan menn. m pa renmen moun pa entèlijan pou tèt yo tankou yon moun w ap eksplike m yon bagay bagay la m wè klèman bagay la nan avantaj ou pou jan w ap viv kounye w ap vin montre m swa fyète w fè w m pa nan bagay sa w nan pa fè m sa ou dwe wè avantaj ou nan yon sitiyasyon avan gade si w ka jere avantaj ou apre sa w ap montre fyète w pa vin di m o imajine w nou nan yon kay Nap struggle poun peye kay la, ou vin kotem oh boss la fon frekan avem la, mkite travay la wi. Ou kite travay la pandan ke hey, sa nou pral fè lòt mwa, kay pou nou peye fò nou this that, ou pa chèche lòt travay, ou annik dim, banm gade si e pa la poum t antre. E pa la? E la poum t antre? E la poum t antre? 98. Ok, m manke pèdi. So ok nou konprann ti moun Like um ou annik vini sou mwen konsa Ou kite travay la kounye a mwen menm nan kisa w lage m Nan kisa w lage m Kounye a w lage m kounye a mwen m pral fè dòbo Bòs mwen ap ban m travay tou ap ban m pwoblèm tou mwen menm m oblije ap fè dòbo pou m ka tekè kay la pandan ke ou menm ou just fè yon kòlò Kite l non ou dwe smart pou tèt ou Konn lè pou w lage pye w cheri Do it smart Do it nicely Of course Ok timoun So telefòn sa menm ap dichaj M pa kwè nou ka wè m ankò la non So m ap oblije kontinye videyo sa aprè But si nou ka wè m m wè l ap mache toujou m ap rete la pi rèd Ban m gad ki sa ankò ki te turn off yon kay gason Clean Yon gason ki pa clean Ok Ou pa clean M ka konprann Gason gen ti neglijans li Se fi a dèfwa ki pou ap ok map ranje sa map ranje sa But si w pa clean No I'm sorry You not clean Ti zong nou pou nal fè zong nou ansanm Ou konprann Kò w sant kò w Kè w pou sa Janm di nou sa m son moun ki vrèman M konnen sa map di la E pa kòm si w moun de nati ki gon sant Gen moun de nati kò yo swè yo on jan On moun konsa cheri I'm gonna help piu. Nap achte de bagay wap met sou ou, wap benyen avèk de jèl ki santi bon, wap pase krèm sou ou ki santi bon, en apre sa wap met pafen sou ou, ki ap ede w avèk sant kò ou. Pou m montre nou e pa yon fi kòmsi depi moun nan santi swe m gentan lage l. Non cheri, ou dwe konn sant kò ou. Dèfwa m avèk yon moun konn di, m santi swe la e, sant kò m kòmanse ap bat mwen la si nou deyò lontan ou konprann? So of course. Pou nou konn sant kò nou. E pa yon moun kòmsi wap mache sou moun la ou pa konnen. Gen moun nan lal travay a rad lal remetel ankò kòmsi ou pa non you have to be clean. Boxer ou chanje bagay ou fin metel retirel li dwe lave. Dra ou pou konnen lèl chanje tout bagay paske fò ou konnen sant bagay sa yo. Dra gen de lèl rete sant lan en en fòl depasew. Sak zòrye nou fòn konnen lè poun chanje yo paske bagay sa yo baw bouton nan vizaj tou. Lè fini m renmen yon gason tou jwenn yon fanm ki ka edew. Gen yon fanm, gen yon fanm nan ou ki ka ede w. Ou konprann? Ou gentan konnen feblès ou, chèche yon fanm ki ka ede w nan feblès ou. M rayi yon gason ou konn feblès ou al chèche yon fanm just paske ou gen lajan pou ka bagay fanm nan pou l ret anba w. Non, get you a woman that can help you mon amour. I'm sorry. Ou konnen pwoblèm ou chèch yon fi kay do avèl ki gen repondong pou ou ok so of course wap edem map edew I like that you feel me yes yon moun ki clean ki ap di ay cheri ou gentan gen lajan ou pa konnen pou tal fè zan ou pa gen tan pou sa yon fanm ka fè schedule ou mèkredi a 3 zè nou gen nou gen e apwentman nou pral pran masaj nou pral fè tel bagay get you a woman like that you feel me bay m yon gason ou just ap pran fi konsa konsa just. Think, you know sa parèt tou ou pa entèlijan pou tèt ou. Dèfwa gon zanmi kap eksplike mwen bagay am like yeah. Anvan ou antre nan sa ou just te gade dèyè, ou just te gade sa, so èske ou gade vrèman se yon fi kap ka gen repondong pou ou. Ou konprann? Paske dèfwa mwen m gon karaktè ki vrèman hahahahahahahah. So fòk m avèk yon moun ki ka challenge mwen. Si m avèk yon gason k pral parèt twòt yon jan like I'm sorry, I'm sorry paske si w pral gade sou jan m ye ou ka pral parèt yon jan but non. Of course I'm sorry but it's me. Ok? So Yeah Telefòn nan ap dichaj M rete 2 ankò Kounye a m pral gen pati 4 So si n te renmen sa nou te enjoy li So let me know Pou m ka fè plis videyo konsa pou nou Katriyèm pati an M ap oblije ap fè l jiska aprè Paske telefòn sa pral fèmen Ok l ap dichaj And m ap pale avè nou aprè M renmen nou anpil Ok bye Pataje videyo sa plen moun ki bezwen wè l.